Bonswa bonswa tout moun se avoka Rolandi Joseph Baindorf epi nan tan ke nou ye kounye a anpil moun ap mandem Rolandi kòman poum aplike pou marim oswa pou madanm mwen pou ke li ka jwenn kat rezidans li so sa se yon kesyon ki reyèlman reyèlman enpòtan so m vle reponn li pou tout moun ka konnen. So nan video sa nap pale de kat rezidans pou madanm ou mariw epi koman pou aplike pou kat rezidans sa pouke ou ka gen yon fèm aplikasyon pouke aplikasyon lan gen pi bon chans pouke li pase nan tan sa. Premye bagay m toujou jwenn anpil kesyon Rollandy pou konbyen tan pou m marye avan ke m ka fil pou madanm mwen ou marim sa se pa kesyon pou poze sa se pa kesyon ki enpòtan Kesyon ki vrèman enpòtan se konbyen tan ou menm avèk mariw ansanm. Paske gen anpil moun ki ansanm pou 6 mwa, 1 an, 2 zan oswa tankou mwen menm 10 zan avan ke yo marye. So moun sa yo lè ke yo apèn marye Yo mèt marye nan maten epi nan apremidi yo fil aplikasyon paske moun sa yo yo gen yon istwa ansanm. Men, men sa uscis, imigrasyon, pa renmen, ke yo ka panse se fo maryaj men, si ke ou apèn ankantre avèk moun lan, nan de twa semèn ou marye avèk moun lan apre sa nan yon lòt de twa semèn ou voye aplikasyon pou moun lan so sa vle di ou konn moun lan pou anviwon de 1 mwa e kounye a wap fil pou moun sa sa aplikasyon sa ap bay pwoblèm rezon ke yon aplikasyon konsa ka bay pwoblèm se paske nou pa gen yon istwa ansanm. Men sa ofisye imigrasyon an vrèman vle wè lè ke y ap gade aplikasyon maryaj ou. Nimo 1, Yo vle konnen ke ou genyen yon bon maryaj, ke ou menm avèk madanm ou, mari ou, nou marye pou lanmou, kòm m toujou ap di nou. Ok, kòman ke ou ka pwouve ke ou marye pou lanmou? Nimo 1, W ap mete nan istwa ou Kman ke ou menm avek madanm mariw nou fek ankantre wap konn istwa sa epi ofisye imigrasyon renmen mande istwa sa kilè ou te fek ankantre avek madanm ou kilè ou te fek ankantre avek mariw yo vle konn tout ti istwa sa so fò ou menm Konnen. Li mòde istwa de relasyon w, lè ke nou te gen relasyon, kòman relasyon sa te ye, kisa nou konn fè ansanm, eske nou te konn ale nan sinema, oswa nan plaj, oswa gad foutbòl, oswa al manje lakay len lòt, nou fete ansanm, y ap bezwen konnen istwa sa yo. Nimewo 3, Ofisye a renmen istwa de engagement la, lè ke madanm oswa mari a te mande len lòt pou maryaj la, kòman ke l te fè mande w pou maryaj la, eske li te kanp eske li te mande w li lè ke nou t al nan plaj ansanm oswa devan fanmi w oswa eske lè l te mande w li li te met ajenou pou l mande w lamen pou maryaj. Ofisye yo renmen istwa sa yo. Nimewo 4, yap mandew de koman kew te fè plan pou maryaj ou, especially dam lan paske ofisye konnen kom fi nan fè anpil bagay pou nan fè plan pou maryaj la, ki koulè maryaj la, ki kote maryaj la ap ye, ki moun kap vin nan maryaj la, ki kote moun sa yo ap chita, ki manje Etc ki moun kap jwe mizik nan mayaj la so plan de mayaj la si ke nou gen istwa sa ofisye a bezwen tandel epi di yo fè yo konnen e limo 5 si ke nou konn pran vakans ansanm nou konn bwayaje ansanm tout sa yo se istwa ke nou reyèlman gen yon bon relasyon nou reyèlman gen yon bon istwa ansanm epi tout istwa sa yo ofisye a ap renmen tandel so si ke ou menm avek madanm mari nou te ansanm pou on long time chita reflechi de istwa sa yo mete pawol de istwa sa yo nan aplikasyon epi prepare pou ke nou pale de istwa nou paske ofisye a ap mande nou kesyon de istwa nou pou ke yo relman fè yon desizyon eske nou relman morye pou lanmou Li mòde, Dokiman rèlman rèlman enpòtan. Kòmanse kolekte dokiman nou ansanm kounyè a. Li mo 1, Dokiman bil kay. Fè si ke toulede non nou sou tout dokiman, bil kay, bil limyè, si ke nou rent kay la oswa si se an mortgage nou achte kay la, fè si ke toulede non nou sou li. Nimewo 2, Si ke nou gen kanè ansanm, si w pa gen kanè ansanm, ouvè kanè ansanm, fè siy ke toulede non w sou kanè a. Nimewo 3, Asirans, polisi de asirans, asiyans de sante, asiyans machin nou, fè siy ke toulede non sou asirans sa yo. E, Nimewo 4, Kennenpòt bil ke nou gen Bil telefòn, bil limyè, bil gabich, kenenpòt bil ke nou genyen fè si ke toulede non yo sou bil yo. Paske si ke se yon sèl non ki sou li ou pap ka sèvi avèk li. So fè si ke nou kòmanse kolekte, ouvè kanè, ouvè account ki genyen toulede non nou sou li. Si ou pa gen credit card, pran credit card avèk toulede non nou. sou kredi kat la, so sa reyèlman enpòtan. Nimewo 3, yon lòt kalite dokiman ki reyèlman enpòtan se dokiman de finis nou, your finance document. Pou egzanp, nimewo 1, taks nou. W ap bezwen taks nou, at least 3 ane taks nou. Si ke nou pa file taks ansanm, fè si ke nou file taks ansanm. Epi lè ke wap fil tax fè si ke ou fil tax kòm yon moun ki marye. Ankò yn fwa kanè nou fè si ke toulede non sou kanè nou. Si ke nou genyen account de envisteman, investment account, fè si ke toulede non nou sou kanè sa tou.

Epi nou menm ayisyen nou gen anpil nou nou pa renmen fè foto m pa konn poukisa paske chak kote m rive mwen menm se foto foto foto fè foto avèk madanm ou fè foto avèk mari w ofisye yo renmen wè foto epi se pa foto ou menm pou kont kò w sèlman se pa foto ke n ap bo zye ouvè Non non non non non epa kalite foto sa yo ofisye imigasyon vle yo pa menm renmen foto sa yo foto ou menm avèk madanm ou mari ou pa gen chemiz sou li nou kouche sou yon kabann ansanm non non non non non foto sa yo ase fè foto sa yo epi ase voye foto sa yo banm nou pa vle wèl ofisye pa vle wèl yo vle wè foto ke lèw al sòti ou sòti al manje avèk madanm ou mari ou Avèk zanmi w, avèk fanmi w, foto lè nou nan fèt ansanm, foto si n al nan plaj ansanm, kenenpòt kote n ale ansanm, ke nou ansanm, gen lòt moun avèk nou, pou ke ofisye a konnen, e pa sèl nou menm sèlman ki konnen relasyon an, men tout moun konnen relasyon an tou. So, sa ke nou toujou renmen wè nan biwo pa m lan, se yon foto pou chak mwa ke nou ansanm, right? Pou ke nou ba yo yon albòm, paske Foto pale pi fò ke mo pale. So ofisye ka gade foto epi yo wè ah moun sa yo reyèlman damou vre. Epi ou menm ou chita ou pa ka pale ou pa ka di anyen paske lang lan pa tèlman lang pa ou men foto a ap pale pou ou. Ou konprann mwen? So foto reyèlman enpòtan. So si ke nou konnen na fil pou madanm ou mari depi jodi komanse fè foto chak kote nale fè foto nou a timoun nou fè foto nou bad nan badoum fè foto nan pa fè foto nan badoum lan men foto rèlman rè pòtan epi chak foto ke nou fè fè si ke nou nan dèyè do foto ya nou mete dat ke nou fè foto ya. Epi nou mete ki kote nou te ye, epi nou mete kiyès ki nan foto ya. So just reekri sa yo paske nou menm nap mande enfòmasyon sa yo, ofisye a renmen wè enfòmasyon sa yo tou. Epi rezon ke yo vle wèl paske yo pa vle yo pa vle pou ke nou fè tankou 80 100 foto nan yon sèl jou epi nou bay tout foto sa yo ou konprann mwen yo vle wè yon istwa sonje premye fwa m te pale de istwa yo vle wè yon istwa de foto Lè nou fèk komanse ansanm pou jous jodi a pou yo wè foto pou yo wè kòman relasyon an ap devlope menm jan foto yo devlope dat dan ok that's not funny epi si ke nou genyen social medial so facebook whatsapp instagram youtube Yo vle yo ap gade social media l ou epi yap wè eske se menm moun lan, eske se menm madanm lan, eske se menm mari a ki chita nan randevou sa avèk ou ki sou social ou. So pa gen yon lòt madanm kap parèt nan Facebook ou epi lèw parèt nan randevou ya ou parèt avèk yon lòt moun so fè si ke Foto nan tout sosyal midea lou se foto de ou menm, madanm ou, mari ou, pitit nou, fanmi ou. Ok pa genyen mennaj oswa lòt moun ladan yo men se moun sa yo ki avèw paske yap tcheke sosyal midea lou tou. Nimewo 5, ki kote nou rete, eske nou rete ansanm, sa reyèlman reyèlman enpòtan, si ke ou marye fòke nou rete ansanm, si ke nou pa rete ansanm sa ap yon pwoblèm nan aplikasyon an so fè si ke nan adrès kote ou ye a ke nou tou le 2 gen mail ki bwale nan menm adrès la ke lisans nou dokiman enpòtan nou sou menm adrès la si ke nou pa rete nan menm adrès la sa pa vle di ke aplikasyon an pap pase men fò ke ou esplike poukisa nou pa rete nan menm adrès. Nou ka pou pa rete paske hey marim nan ame so se sa k fè nou pa rete nan menm adrès oswa hey marim al lekòl nan etat sa epi mwen m al lekòl nan yon lòt etat sa se pa yon pwoblèm depi ke nou gen yon bon esplikasyon then li pa yon pwoblèm men si sèlman oh nou just rete nan deferan adrès m m m ofisye a pap achte sa. Yo pap panse ke nou gen yon bon maryaj si ke nou pa rete nan menm adrès. Ok so pou moun kap aplike pou madanm mari ki nan lòt peyi ki ayiti ki pa isit ozetazini kap fè ajisteman de statis sa kap enpòtan ke ou menm pou ke ou genyen se kenenpòt prèv ki moutre ke ou toujou ap kiminike avèk madanm ou ayiti Pou egzanp, Eske nou pale nan WhatsApp anpil? Right? Tout tèks ke nou tèks sou WhatsApp? Eske nou email, nou voye lèt bay len lòt? Right? Tout kopi sa yo si ke nou genyen. Eske nou toujou ap pale nan telefòn? Si ke nap pale nan telefòn, den rekòd telefòn nou, kominikasyon nou ansanm, sa ap reyèlman enpòtan. So kenenpòt ki minikasyon ke ou genyen avèk madanm ou mari ou ki Ayiti, prèv de kminikasyon sa ap reyèlman enpòtan. So sa yo wap bezwen yo ankò yn fwa pou pwouve relasyon nou. Limonw 7. Bon, m pa chanje nan ki limon m ye. Randevou nou, preparasyon pou randevou nou. Sa a reyèlman, reyèlman enpòtan. Yon jan ke nou ka prepare pou randevou nou se Aplikasyon I 130 nou avèk aplikasyon 485 la fè tankou se yon chan ke aplikasyon sa ye chak jou revize l, revize l, revize l, revize tout enfòmasyon ke nou mete sou aplikasyon an ansanm. Paske pou m di w verite, se sa ke ofisye a ap fè nan randevou ya, yo bwale kesyon pa kesyon sou aplikasyon nou epi pou yo wè eske se menm enfòmasyon an ki valid so si ke ou konnen ou chonje sa ke ou te mete nan aplikasyon an randevou ya ap bwal pi vit epi li bwale pi bon pou ou menm apwè de aplikasyon ankò yn fwa fè si ke nou konn istwa len lòt ok paske Yap mandew tout kesyon kem diw yo, yap mandew si w fè si, ke nou gen yon repons pou tout kalite kesyon sa yo de relasyon nou. Fè si ke nou konn kay kote nou rete a paske ke yap mande nou kesyon de kay la. Yo ka pou mandew ki koulè ki kwizin lan, yo ka pou mandew kiyès ki fè manje lakay la, yo ka pou mandew Ki kote mariw mete sosèt li ou konprann mwen so foke ou konnen kay la byen yo ka pou mandew ki koulè penti ye nan chanm nan twazyèm chanm ki lakay ou konnen a siw pat gen yon twazyèm chanm mari a di chanm lan ble epi ou menm ou di nou pa gen yon twazyèm chanm sa ap yon pwoblèm so fok ou So fòke nou konnen enfòmasyon sa yo paske y ap teste nou. Fòke nou konnen fanmi lennlòt paske y ap mande nou enfòmasyon de fanmi lennlòt. Si ke nou gen timoun ansanm y ap mande kiyès ki pwan plis tan avèk timoun yo fòke nou genyen repons nou ansanm. Si ke nou kòmanse bay repons ki pa menm sa ofisye a fè y ap separe nou. Y ap mete nou chak nan yon chanm epi y ap mande nou menm kesyon yo e si ke nou pa ka reponn yo menm jan Kounya yap konnen pa genyen yon bon mayaj so fòk ke nou gen menm repons e fòk ke nou rèlman konn istwa de lamou nou. Ok so men kèk zòn ki konn bay pwoblèm nan randevou sa yo so si ke mayaj ou tonbe nan zòn sa yo fè atansyon avèk zòn sa yo pou ke nou ka konnen kòman ke nap reponn kesyon sa yo nimewo 1 Si ke gen yon gwo distans nan laj nou, pou egzanp, madanm 50 an, mari 17, 18 an, li pa ka 17 an, sa iligal. So si gen yon gwo gap nan laj nou, n ap bezwen esplike sa. Nimewo 2, si ke nou pa pale menm lang, madanm pale espanyòl, mari sèlman pale kreyòl. Kijan ke nou konpwann len lòt? So, prepare pou ke nou ka reponn kesyon sa yo. Nimewo 3, si ke kilti nou reyèlman reyèlman deferan, pou egzanp, si ke ou se yon kretyen epi ou marye avèk yon mouzlom, kilti sa yo, yo reyèlman deferan. So, prepare pou ke nou reponn, kòman ke nou atache avèk kilti deferans sa yo?

an anglè ok so ou pa ka gen yon maryaj san divòs. E pwoblèm nimewo 5 jan m t sot diw la tou si ke nou rete nan kay deferan so um fè si nou gen yon bon rezon pou kisa pou ke nou ka prepare pou nou reponn kesyon sou sijè sa. Epi dènye bagay m ka di w se fè si ke ou òganize tout dosye sa yo ke nou fèk pale de yo a, aplikasyon avèk tout lòt papye de finance ki ka pwouve si pòt la. Onèt, onèt, onèt. Pa janm bay ofisye manti, si ofisye a mande w yon kesyon, Anpil fwa yo deja konn repons la yo sèlman vle konnen kòman ke ou menm wap reponn yo so lè ke ou bay manti se pa yo menm ke ou bay manti se tèt ou ke ou reyèlman ap pini ap domaje paske ankò yo menm yo kitan fè devwa yo yo kitan fè envestigasyon sou ka w la yo konnen tout laverite de ou menm Yo sèlman vle konnen eske ou menm wap onèt avèk yo so silvouplè onèt onèt onèt fè si kew toujou kansistan so sa vle di si ou ba yo yon pawòl kenbe pawòl ou pa nan chanje pawòl anm toujou kansistan. Dènye dènye advice la se pasyans pran pasyans paske nou konnen imigrasyon pran anpil tan Epi nan moman ke nou ye kounye a avèk administrasyon Trump la, n ap wè ke l ap pran plis tan pou ke youn ou jwenn yon randevou epi de pou ke w jwenn kat rezidans ou. So sèlman pran pasyans, pran pasyans, pran pasyans. So se pwen sa yo sèlman ke m te vle pale avèk ou aswè a Paske janm diw la anpil nou nou gen kesyon sou kat rezidans madanm mari se vle fè nou konnen kijan pou ke nou prepare yon bon aplikasyon pou ke li ka gen yon pi bon chans pou aplikasyon sa pase poum diw la verite sa ki plis enpòtan se istwa de lamou ya avèk eske moun kap fil pou ya eske yo gen sifi de sipòt pou yo sipòtew Istwa de la mwen a se li mò w 1 paske yo sèlman vle konnen èske w genyen yon bon mayaj depi ke w gen yon bon mayaj wi ou ka kalifye pou kat rezidans ou so si ke nou gen kenenpòt kesyon de kat rezidans silvouplè fè m konnen nou mèt mande m kesyon an la lè m gen tan si m gen tan m ap reponn nou oswa sèlman rele biwo a li mò w telefòn lan sou paj profile mwen